Se toujou yon plezi pou nou pote e kelke nosyon pou ou pou kapab reflechi sou yo e sèten bagay epizòd nan epizòd yo ki pral pèmèt ou menm ou amelyore lavi ou pa gen moun kap fè sa pou ou se ou menm kap fèl pou ou responsab pou kapab pote amelyorasyon nan lavi ou. Zanmi m. Jodi a m vle pale de yon nosyon ke petèt nan nou, nou kapab tande l men gen nan nou kapab pa janm tande l deja. Se yon bagay ki rele Kintsugi. M ap eple l pou ou, se yon ekspresyon japonè. Dayè se menm yon ekspresyon, se menm yon filozofi japonè ke l ye. Alò li ekri K-I-N-T-S-U. KINSUGI, K-I-N-T-S-U-G-I, li rele Kintsugi. Ebyen se yon pratik art o Japon ki li menm li la, li konsiste pou repare yon seri de bagay ki kraze, sitou materyèl ki fèt an potri. Donk repare sèten bagay ki kraze, sitou an pyè kuit, jan nou kapab rele l, yon bòl. on po, on tas, etc. Ki fèt a tè kuit, donk an arjil, etc. Donk ou kapab repare l. Teknik sa a, donk se on filozofi ki la lontan. Men reparasyon sa li pa fèt nenpòt jan. Se yon reparasyon ki konsiste, fòk ou pran lò pou ranmase pyès ki kraze yo, moso kraze yo, kolekte yo. E pi, ki sa l ye? E ben se pou ou sanse itilize de lò e pi ou fè pou kòm jwentu yo. Se kòm si m ta di ou nan jwen yo w ap fè mòtye e pi pou pèmèt ou rekole. E pyès sa a, bòl sa a, oubyen tas sa a, oubyen po sa a ki te kraze a. Donk se sistèm metalik, se sistèm filozofik sa a, yon sistèm atistik sa a, japonè, ki vin devlope avèk filozofi sa a ke anpil moun atravè lemond yo menm yo itilize. Ebyen, youn nan bagay ou kapab wè apwòch nan tèm de apwòch filozofik sa a, Kintsugi a, sètadi se kijan ou menm ou kapab vin yon moun ki rezilyan, kijan ou yon moun ou kapab rebondi lòske ou fè fas avèk yon seri de sitiyasyon difisil nan lavi a kote ou tonbe nan yon seri de twou, tonbe nan yon seri de bagay, men èske ou ka sòti ladan l. Yo itilize filozofi sa a li menm, filozofi Kintsugi a, Pou pèmèt yon moun ou pran yon leson, leson de choz, leson de vi, epi ou menm pou kapab konprann ki enpòtans sa genyen pou ou menm ou fè efò, pou ou deplwaye de zefò, konsanti de zefò pou ke ou amelyore lavi ou, pou ou kapab rebondi tou depan de yon seri de etap ou pase ladan yo, etap. Negatif, petèt ou kapab pran de so, enben kijan ou menm ou kapab vin rebondi apati de yo. Gen anpil moun ki ekri sou sa, gen anpil moun ki pale sou sa, ki fè de prezantasyon, ki fè de gran diskou sou sa. Ebyen, nan lavi ou zanmi, ou genyen, nou chak menm jan avèk yon bòl ki kraze, menm jan ak nenpòt yon tas, yon asyèt ki kraze, ebyen nou konn bezwen pou nou itilize. Des techniques pou nou pran des approches ebyen pou pèmèt nou kole moso sa yo ansanm ebyen youn nan bagay ki bèl nan nan mo nan nan nan nan filozofi de kintsugi a ebyen m ta renmen dekòtike mo sa pou ou li sòti nan 2 lòt mo japonè ki se Kin, Kin nan ki vle di lò, KIN, epi Tsugi, TSUGI, ki vle di jwenti. Donk, sa vle di ke ou pran de lò, epi pou kapab sanse repare yon objè ki kraze. Ebyen ou kapab konprann kòl sa ou ankò mòtye sa, kèlke swa jan ou ta kapab rele l la pou pou vin fè jwentu sa yo pou kole bòl la ansanm nan lòske pwiske se avèk lò li fèt li vin sanse vini avèk yon objè ki plis enteresan menm ke oparavan. Paske ou ajoute de lò ladan l. Imajine ou se te ajil, tè kwit. Ke ou te genyen wap pale de li. Ebyen, donk ou yon bòl ki te konsa, epi otomatikman ou ajoute lò ladan l, li vin sanse elve valè l. Ebyen nan lavi a zanmi, ou gen anpil etap ke w pase, ou gen anpil bagay ki ki vin rive w nan lavi a, yo vin kite de sikatris pou ou. Men kisa ou menm wap fè pou kapab repare yo? Moman sa a. Gen de lè ou konn santi ou brize, literalman menm jan avèk bòl sa a ou ankò po sa a ki kraze a. Kisa ou menm ou fè pou kapab repare lavi ou? Donk, youn nan bagay ki enpòtan nan filozofi Kintsugi a, se pou kapab aksepte tèt ou. Paske gen de bagay ki rive w, ou pa kapab fè yon retou an aryè. Se aksepte sikonstans ou ye, aksepte moun ou vin ye, aksepte sa l vin fè de ou a, epi ou ale vè lavan. Gen bagay ki irevèsib. Men eske ou kapab itilize sikatris sa yo, eske ou kapab pran ti moso sa yo ki kraze yo, pou repare l avèk de lò, epi ou kapab vini. Yon bagay ki plis nyanse. Yon bagay ki gen plis valè. Yon moun ki gen plis valè. Nan ki sa w pran echèk nan lavi w? Nan lekòl? Nan vi pwofesyonèl ou? Nan vi atletik ou? Nan vi espirityèl ou? Nan sante? Ki jan ou menm ou kapab remonte sòti nan twou sa a? Lèm di twò a, se pa, nou pa pale de yon bagay fòseman negatif men yon bagay ki pat swetab ki rive. Ebyen zanmi, akseptasyon de swa a, a pati de moman sa yo ke w pase a li trè trè enpòtan. Se yon aspè ki enpòtan nan apwoch filozofik sa a ki rele Kintsugi a. Fò w aksepte bòl la ki kraze a, antanke yon bòl kraze, pou w kapab aksepte ti moso yo, Epi w konnen ke gen yon bagay nouvo ke w kapab fè avè l. Une nouvelle chose peut découler de cette situation. Donk, fòk ou gen yon estime de soi ki eleve pou kapab fè fas avèk nouvo, nouvo, nouvèl faz de vi sa a ke w fè fas avèk li a. Fòk nou pa bat ba.

Gen anpil imaj de objè ki te kraze ke yo vin fè vin tounen yon lòt bagay. E mezanmi se menm fason an tou ou menm ou kapab repare lavi ou. Pa gon moun kap fèl pou ou. Petèt yon moun kapab akonpanye ou nan inisyativ ke w pran pou ou menm ou repare bòl sa a. Echèk ke w te konnen an. Èske sa ap pèmèt ou rete ou pa janm leve? Non. Youn nan bagay ke ki resan ke m panse ki motive anpil moun ki pase il y a de sa anviwon 2 a 3 mwa o kou de bon pi presizeman jwen mwa de jwen sa 29 jwen nou konnen Ayiti tap jwe yon match nan Gold Cup la. Ayiti nan premye mitan yo te gentan ankese 2 gòl. Kanada tap mennen 2 a 0 sou yo. E kelke swa moman motivasyon, kelke swa pawòl ki te di ki fè jwè yo reprann kò yo, yo soti nan twou sa a ki te 2 0 a, yo vin nou konnen rezilta match la yo kale 3 a 0. Sa se yon egzanp de Kintsugi a. Eben mesye sa yo deplwaye tout efò posib. Yo mete Kanadyen yo kanpe, yo woule balon, yo vin kale 3 a 2 jan nou konnen an. Mesye yo pa kite moman 2 zero a ke yo te deja ap mennen sou yo a kraze yo pou yo kanpe kite match la. Donk ou konprann ou moun ki swiv spò, ou konprann gen anpil egzanp fason e nan menm sans lan tou ki fèt. Donk, m pale de egzanp sa paske se Ayisyen m ye, se Ayisyen k ap koute pòdkas sa a, nou kapab sanse konekte avèk sikonstans sa a. Se menm bagay la nan lavi nou. Filozofi Kitsugi sa a, li ban nou opòtinite pou nou konnen ke nou ka pran ti moso yo, nou kole yo ansanm avèk yon bagay ki ekstraòdinè e nou sòti Avèk yon pwodui fini ki ektraòdinè ki se lavi w, w ap kontinye men lavi w. Ou pa kite anyen, ankenn defèt ke w konnen, arete w sou wout ou. Si se lapriyè pou lapriyè, pou Bondye ede w kole ti moso sa yo ansanm, fè sa. Si se yon kou ou ankò de kou pou w pran pou w kole ti moso yo ansanm kèlkeswa moman de defèt, moman de difikilte ke w rankontre yo, fè l. Si se egzèsis pou w fè, si se de moman de detant pou w bezwen nan lavi w, pou w kapab chanje sitiyasyon w, fè l. Se ou menm ki responsab sa tou dabò. Kèlkeswa sa l ye a. Ou kapab yon moun ki vrèman vin ekstraòdinè tou depan de jan ou jere moman difisil ke w konnen yo. Èske w ap rete nan twou a nèt yon fwa ke w tonbe ou ankò èske w ap leve, ou retire pousyè sou ou epi w kontinye mache? Èske w ap fè menm jan avèk yon ewo nan istwa nou ki rele Kapwa Lamò k ap pran boulèt? Ki cheval li mouri ki di an avan an avanse nan kelke swa sa w genyen wap antreprann nan. Inisyativ pèsonèl, inisyativ pwofesyonèl etc. Pran mesaj sa jodi a, fè sa w vle avè l, aplike l nan lavi w yon manyè pozitif. Zanmi se mesaj sa m te gen pou w jodi a, pou m fè w panse avèk Filozofi japonè sa k rele kintsugi kote ou kapab repare yon bagay ki kraze e fè l vin tounen yon pwodui ki plis ekstraòdinè ke oparavan. Donk, m espere ou konekte byen avèk mesaj sa a, m espere w ap kontinye fè tout efò posib pou kontinye amelyore lavi ou pou moun ou ye jodi a li pi bon ke moun ou te ye yè a. Pou moun ou pral ye demen an, li pral pi bon ke moun ou ye jodi a. Se pou sa nou mete epizòd sa yo deyò, an nou grandi ansanm. Si w renmen mesaj la, m mande w pataje l avèk yon lòt ki ka byen apresye. Ou pa janm konn ki moun ki ka bezwen tande yon mesaj konsa pou motive l, pou enspire l, pou transfòme yon aspè nan lavi l. M mande w pataje l, m remèsye w le fèt ke w koute. Mwen mèsye w le fèt ke w pataje. Ou ka koute epizòd sa a nan nenpòt platfòm, nan plizyè platfòm ke w renmen tande podcast deja. Li anrejistre sou Spreaker, men w kapab jwenn li tou nan iHeart Radio, ou kapab jwenn li nan Spotify, ou kapab jwenn li nan Google Cast. Donk zanmi, Nap kanpe la pou jodia, mwen espere ou menm wap kontinye grandi pandan mwen menm map grandi e nou tout nou ap grandi ansanm. Pataje mesaj sa avèk yon lòt, nou baw randevou pou la pwochèn fwa sou An nou grandi ansanm.